Men se byen domaj tankou nèg sa yo, jan nèg tankou Fantom konprann ki se yon papa nan rap la vrèman, ok papa paske misye goumen pou li ou konprann. Petèt misye vize plis ke pwòp lebòl li, petèt yon seri de ti jèn ki gen plis bagay eksetera ou konprann paske gwo kote yo pral rive Men se pa ou menm Gazelle pou ki pou ap pale ankò ou ka plis ap feature nan afè moun bon an palan gade Drake yow jou 50 cent fè fè konprann yon bagay li di yo Drake ou wè la sa Drake fè misye ale depi se ti jèn kap pale ki kòmanse fè ti bagay ou wè misye ale fè mizik avè tout ok dèfwa se album li fè avèk yon seri de jèn bagay sa yo poukisa paske. Sa a toujou kenbe Drake nan wotasyon an. Nou konprann?
Amen.
Gen anpil ti bagay m panse tankou yon seri de bagay ke yon moun ka ap di, moun ka di a se paske ou egri, paske sesi, se pa vre, ou pa egri vrèman. Senpleman reyalite an, ou konprann, ou wè yon lòt jan.

m di w rès matyas la se dejenere a wè kat kote dejenere an ou konprann. Pase non non lè m tande album nan menn lè m tande album fantom nan m santi album nan tankou pati sa yo w ap pale a se menm jan lè w tande album zafèm nan pa egzanp ou ta ka di tèt ou ke Pa gen anyen pou jenès la ladan l. Paske se ansyen lirik, se de bagay moun pa chante ankò. Nèg yo vin avè, yo retounen avèk yo. Epi, kiyès ki anbrase albòm nan? Se jenès lan.
Byen, m ka kòmanse pati sa a.
Paske Konya eske lè w di menm ansyen lyrics yo eske nouvo lyrics yo se bouyi vide a tankou pa egzanp ou just bouyi l vide l eske se sa k sanble jenès la vrèman. Non non non non lè di ansyen lyrics yo m pa ka di se ansyen lyrics yo ki ansyen vrèman se a menm beat yo ou konprann se atis la menm ou konprann ki pa vin avèk anyen ki nouvo vrèman. Ok papa pa egzanp lwap tande yon album patnè ya enposib ok avè patnè kap chante avè medi an baz yow pawòl yo pa bon se de pawòl tèt chaje yo ye men konprann ou santi bagay la resan nan zòrèy ou ou santi bagay la gou nan zòrèy ou konprann baz nan ti moman tout peyi ya gitan konprann obeyi tout jenès la gitan obeyi avè nèg enposib sa wi. Non paske se yo menm. Yo pat. E menm jan jan w tap pale de Carimi an. Carimi parèt, lè Carimi parèt Carimi beng beng parèt. Se nou menm. Bon sa m di w lan, nan epòk Alan Cavé te konn ap mennen, se te moun avan yo. Menm kote, menm kote depi misye ouvè bouch li. Se, se, yo santi se yo menm. Sa vle di chak jenerasyon vini avèk, avèk jan de atis sa yo. Atis sa yo. Pandan an reyalite, èske kounye a lè Alan Cave sòti yon bagay, sa vle di ke jenès la pa pran pa ladan l? Ok.
Lè Alan Cave desann lage yon bagay deyò kounye la, ke se Emeline Michel, ke se Alan Cave, ou konprann, tout moun sa yo, ou konn sa k pase? Moun yo pa, yow, yo ka gen pi bèl albòm ki deyò a. Pou yon rezon, moun pa anvayi yo menm jan. Ok? Epoutan, gade Alan Cave, lè J-Beat te pwodui l la. de la tête aux pieds an bay lan depim wew etc moun yo moun an li te gen tout ti moman sa se zen ti randevou se zen li te gen paket lot mizik anko can't do this to me yo moun yo te kouri anbrase Alan cave anko ok epoutan li te gentan nan game nan lontan sa vle di li te fon bagay ki diferan.
Se menm jan m tap pale w de Rihanna talè a kòmsi. Ou toujou jwenn menm moun yo, but moun ki ap kwit manje yo vrèman, se yon pakèt nouvo moun. Se moun ki ap ekri kounya, se moun ki gen bon lyrics moman yo nan men yo. Se pwodiksyon moman an yo, se moun sa yo ki pwodui menm ansyen moun sa yo. Pa egzanp, ou gen dwa rete la, e, e, kòman, kòman, e, e, Marc Anthony, ou gen dwa pa tande, ou gen dwa pa tande misye pou yon ti tan. Epi apre sa l tounen lagon albòm nan men w. Yep.
Lè wap tande album nan, album nan gou nan tout sans li e moun ki moun jenès la kounye an yo akseptel but se pa Marc Anthony ki al ekri e pa menm moun ki te konn ekri pou Marc Anthony dans le tan ki toujou ap ekri se pa menm producer yo ou konprann sa vle di li difisil pou yon producer pa egzanp yon nèg tankou Richie se sak fè lè Richie kontre avèk yon nèg tankou Dener Ceïde misye jwenn anpil anpil kritik but Nèg la li menm se konsa l ka rajeni tèt li. Konprann? Se konsa nèg la ka rajeni tèt li. M pa panse ke nèg la genyen gen ase bagay kòm se chak jenerasyon pou l refè tèt li, pou l refè tèt li as a producer. M pa panse sa. M pa panse sa. Se nèg la te just yon senp chanteur. Se petèt ke youn nan bagay Ali Lariviere fè anpil moun, petèt se pi gwo chanjman Ali te ka fè pou l konvèti tèt li kòm yon chantè. Paske as a producer, gon kote k ap rive ou pa ka pwodui pou moun k ap viv, pou jenerasyon aktyèl lan. Konprann ti jèn kounya yo ah li paka pwodwi pou yo vrèman. Of course nan li pa kapab menn. Si Arly ta baw verite nan Malice kachel yo ou tap wè gen anpil nan mizik ki mache yo pa egzanp ou wè mizik misye chante a Medjy yo pati Medjy a gen moun ki diw poukisa Arly pat kite Arly kite Medjy chante mizik li poukont mizik la poukont li. baz e an reyalite ou vle di sa w vle pa pati Medy chante a pi gou se li menm ki mizik lan. Se li ki mizik la menm ou pa konprann sa vle di se tankou m ta kapab di w se epis mizik la menm e ou wè lyrics sa yo pa lyrics Arly Lariviere m pa kè sa Arly pral di m sa se pa bagay Arly. Kew dim se Medjy k ekril se ou k ekril m pap pran sa nan men w ou pa ekri anyen nan pati pa Medjy a nèg yo pa bay kredi but Ali pap dim Ali pap dim se li k ekri pati pa Medjy a nan men sa pa sa pa Ali la rifè monchè. sa wè Arly ap fè a Gazman tap fèl avan Arly paske Arly vlel ou pa menm sil konvèti tèt li kòm yon chantè majorite travay kizin yo l oblije ladan yo l oblije fè yo ou wè sam diw la but Gazman pat bezwen anyen just chèche nouvo moun kap ekri fè yon seri de bagay kap mennen which is m panse kel fè but ou santi se menm li menm nan lap eseye revann ankò. Se te byen li menm nan. Ou konprann sa m di w? So.
Ou konprann.
Paske misye te gade bagay an. M kwè se yon bagay MTV oubyen pa se ki bagay m t ap gade yon lè men. Ou konprann. Yè yon de bagay ki te Cardi B bagay sa yo, Snoop Dogg epi T.I. ladan. M bliye bagay sa m montre tankou bagay. Yo te fè atis bagay sa yo eksetera. Yow! Lè w tande yo voye ba moun nan ale, yo di bon, yo pral voye ou ba yon moun ki al repwodui w. Lè w gade ti nèg la, yo di o, 18 an. Yo di o, ye, ye, ye o. O 18 an, sa ti nèg sa ka fè? Epi yo di o, men kiyès misye pwodui pou li deja. Menm ou menm ou etone, ou di o! Ou konprann?
Mwen m di w gen plizyè atis ameriken you know yon moman la ou pa tande yo epi yon moman yo retounen sou ou but se pa menm yo menm kap ekri menm mizik yo vrèman se moun ki te konn ekri pou yo deja yo pa menm nan biznis la ankò
Of course not Ou konprann so
nan bagay Fantom nan m panse M panse, kòmsi m panse se yon albòm ki jèn, e m panse ou poko konn ki efè albòm sa pral fè, ke m panse ki pral fè yon pakèt bagay. Petèt se paske mwen menm Fantom se jenerasyon pa m, ki fè m retwouve m konsa. Non, m konprann sa.
E yonn nan bagay Dalo konprann tou nan tout sa, se ke nèg yo deyò a, yo pa pèfòme. Sa vle di lè w lage yon album deyò a la, fòk ou bay, si w pa gen yon videyo ansanm avèk li, paske Ayiti pa, Ayiti pa ba moun okazyon pou yo pèfòme vrèman. Ou konprann? Sitiyasyon peyi an. Kounye a, lè, si nèg la pa jwenn yon kote pou l ap, pou l ap defoule l vrèman, ou pa gen bèl videyo ki fèt, ou pa gen sesi de bagay, baz, menm kote album ou an koule. Mhm, non fasil. Euh, Sitou avèk sa kap pase, ka- anpil albòm ap sòti e, nan Mhm. moman sa yo. Konprann? E majorite albòm ki soti la yo. Ou pa ka Mhm. di nan yo, ou pa ka di ki, ou pa ka di nan yo, yo pa bèl albòm.
Yep. Albòm sa fèm nan albòm tèt chaje, Vibe soti yon Mhm. bèl albòm, e Wid soti yon bèl albòm, Ouais. euh, Medji soti yon bèl albòm. New look bèl album Ekip bèl album Tout moun kap soti la yo soti yon bèl album Sa vle di pou nenpòt ti bagay Album ou an gen dwa bwè lwil